Li gon bagay tou nan pwen tit albè a janm fèl la kòb moun nan al achte a yap bal monnen an li pap ka sèvi avèl
lap rive pi devan an la li lage monnen an atè ou konprann li pap ka sèvi a monnen an ankò
epi tou
Pou kob sa, se pa yon kob map ka bay moun nan pou lal nan bank avel. Poutet bank yo prepare depi nan mond envizib. Ou konprann?
Sa vle di ou pa ka rale lajan nan bank? Ou pap ka rale lajan nan bank avel. Kouwa ou ka rive nan gwo biznis la moun nan fe, e wap pran kob. Men mwen menm tou, mwen m prepare biznis tou. Gen biznis m prepare moun nan te met. rive avè sal te ka rive al paka li paka pran kòb anndann wi a di mwen menm sim vle moun nan fè pran kòb anndann m prepare anndan avè 2 zonbi epi mwen menm lè map voye moun nan m voye moun nan avè 3 zonbi 2 antre a fas yo. Yon antre pa do.
Yon antre pa do.
Ou konprann? Sa k pa do a se li k ap pran kòb la. Sa vle di moun sa yo, m konn tande moun y ap plenyen di yo gen kòb sou yo rale l. Se sa w vle di la? Se sa m vle di a menm. Ou konprann? Men depi w wè yo fin ba w monnen an. pa sèvi avèl rive nan yon. Ou gen lontan wap bay moun pwen sa? Se nou 3 nèg ki te konn bay pwen sa. Se mwen menm avèk Eric Jean Baptiste avèk Vilma. Ou pa konn tande pale de Vilma? Wi. Se nou 3 nèg sa yo, men nèg sa yo vin pa yo pa bay pwen sa ankò, mwen m toujou kenbel. Ou konprann? Sa vle di ou di konsa e sa gen dwa rive moun nan al jwe nan bòlèt, nan bank bòlèt. Wi. Li fon gwo kòb.
Wi.
Epi nou fon baka al manje fich nan nan menn. Nou voye yon baka. Ou menm ou wè yon sourit kal manje fich la. Kal elimine li me wa. Men manti. Se yon baka li. Nou manje li me wa. Ou konpon nan tet fich la. Ou konpon. Sa vezi ou pap kal nan bank la. Ou pap kal nan bank la ave. Al poko ba ave. Ave lajan sa mwen pare ba ou. Mwen menm mwen pa bòkò tou Ou konprann Mwen se bòkò reklame m ye Ou konprann Ok Men mwen menm la nan kot nan lakou sa Nan lakou trankil On moun ou vin la Ou kèlkeswa kote ou ye ou te mèt bloke Depi ou ou rele m ou voye non ou vin la avan m travay pou ou fò non ou gentan debloke deja Ou gentan debloke deja avan m met men m nan travay ou a Ok Ou konprann Mwen poutèt sa m fè afè m avèk onè respè Si yon moun rele m pou l fon travay, pou m fon travay pou li, si m pa kapab, m di w non. E pa gen travay ki antre la a pou m pa ka fè l. Ou konprann? E moun yo pa kwè nan bèl pawòl, pa kwè, pa kwè nan, nan bann malèt lajan nou wè moun ap montre nou, pou nou pral kwè se vre. E mwen menm, anndan la, m poko janm konnen m montre yon moun yon malèt lajan. E gen dyab anndan la menm. Bon isi a preske se santral li ye. Gen djab anndan an la pou kèlkeswa travay ou bezwen fè, kèlkeswa kote ou ye a. Ou rele nan lakou isi ou pa ka pa debloke menm. Ou konprann?
Men kòman ou wè pwen an menm sou dènye tan?
Monchè, sou dènye tan. Preanvini, jan Preanvini an bon mwen menm, se pa yon bagay m tap janm lage m sou rezo a menm. Preanvin twò lèd. Sa k fè m di w Preanvin twò lèd, yon moun ka rele m pou m fè yon travay pou li, moun nan pa janm kwè. Moun nan toujou pè. E mwen menm jan m fonksyone a mwen menm, e m pa yon bòkò k travay konsa. M pa nan afè si moun nan voye fè yon bòlèt lakay mwen oubyen moun nan voye fè yon sakrifis, m pa nan afè pousantay bò isi a. m fon m fon yon pri total avè moun nan si l pa ka jwenn tout kòb la apre rezilta travay li l voye rès kòb mwen ba mwen ou konprann mwen la isit m pa sèvi avè pousantay m tande moun nan voye fon bòlèt e moun nan di w konsa e apre apre bòlèt la fin sòti ou gon pousantay pou voye m pa sèvi konsa ou konprann
men afè bòlèt la esplike nou kòman l ye Ap fè bòlèt la, men kòman, men kòman m fè bòlèt la. Si moun nan vini nan lakou a, li rete m pi byen toujou. Men si moun nan pa ka vini, li voye prepare bòlèt li, m desann boul la, m voye boul li ba li, li menm li jwe l avèk men l. Ou konprann? Lòt nèg yo, e m kòm m te jwenn yon kliyan ki te di m, m tande li te, yo te desann yon bòlèt pou li, yo di l li pa ka al jwe bòlèt la, e se espri k pou jwe bòlèt la. Mwen bò isi a m pa. M pa sèvi konsa. Moun nan k voye vye bòlèt la avè non l. E non ki desann bòlèt la, se moun sa k gen dwa e al jwe bòlèt li. Espri pa konn jwe bòlèt pou moun. Ok.
An menm tan, si yon moun ta bezwen yon pren Ti Talbè tou, li ka kontakte m la, l ap jwenn li. Lè w di pren Ti Talbè a, kòman? Pren Ti Talbè a se pou moun ka, ki vle brase nan lari.
Ou konprann? Moun nan antre la. Pale bagay lan klè papa, m pa konprann sa w ap di. Wi, se pou wè moun nan vle brase nan lari la, li antre la nan yon negòs la. Li achte pou yon 500 dola oubyen li ka achte pou yon 1000 goud, yo remèt li monnen, tout lajan al jwenn nou. Ou konprann? Talè,
kounye a la papa, ou di ou moute lajan pou moun. M moute lajan. Sa vle di, moun nan ale yon kote avèk yon biyè, biyè pa l lan moute epi depi yo mete l lan kòb, nan kès kòb lan, tout kòb la, li rale yo.
Men mwen menm m ap di yon bagay kòman m fè l. Gen moun m prepare mouchwa a pou li. Si anndan an prepare, li gentan konnen. Ou konprann? Men si kote l pral achte a pa prepare, li gentan konnen. Ou konprann? Re-esplike moun yo sa w di an byen. Si k wè.
Yon moun vin avèk yon mil goud. Yon mil goud, m ap prepare l pou li. M ap fin prepare kòb la, m ap prepare yon mouchwa ba li tou. Mouchwa, depi moun nan pral antre yon kote k gen zonbi, moun nan gentan konnen. Li gon siyal l ap wè. Ou konprann? Men si pa gen zonbi tou, anndan an li p ap wè pyès siyal. Epi depi l antre anndan an se lave, lave l al lave. Ou konprann? Men bagay sa a m pa fè l pou nenpòt moun. Men si m fè l pou yon moun, fòk se pa anba pye w la ou brase ansanm avè l. Y ap kenbe w yon lè. Ou konprann? Ou kwè si w ret nan zòn nan la ou pa gen dwa brase avè l nan zòn nan la, w al brase lwen avè l. men pa fè l dri. Moun nan ka fè yon kou chak 15 oubyen chak mwa. Sa vle di depi moun nan pran biyè ou monte kou li an. Wi. Yo l achte nan men w. Li achte yo remèt li monnen.
Kon w pran kòb lan ou mete l nan pil kòb ki te deja anndan biznis lan. Total jwenn li nèt. Kon w ale l rale tout kòb lan. Total jwenn li nèt nèt nèt nèt nèt nèt.
An menm tan tou, pou moun ki ta bezwen fè sakrifis tou, ki ta bezwen eskont, nou bay li bò isi a tou. Ou konprann? Pa gen travay nou pa fè bò isi a. Men afè jan m wè moun ap montre lajan, ou wè m konn wè gen moun ki vin leve kliyan, li ka fè yon travay pou kliyan, li leve jounalis, li vin filme l, l ap leve a lajan, a la lajan, m pa fè bagay sa a konfyans. Gen anpil nan nèg yo k mouri konsa. Ou konprann? E bandi touye yo, epi yo konnen se konplomis e jounalis la avè bòkò ak fè sa. E sa k fè m pa m pa bay moun konsèy pou fè bagay sa a isit. Sa vle di depi moun nan filme avèk malèt lajan, bandi ka jwenn li sou wout l ap tiye l? Bandi ka jwenn li, li tiye l. Epi y ap konn se se se konplomis. Jounalis la avè bòkò ak fèl epi manti lajan pa konn lajan pa konn lajan pa konn lib konsa lajan bay sekrè liye ou konprann mwen poutèt sa m fè afèm e dwat pou problèm pa rive pyès moun an menm tan si yon moun ta bezwen kontakte m nimewo telefòn mwen se plis 509 42 24